Bonjou, bonswa ak tout fanatik Tizè Magazine, Tizè Show, Tizè Motivasyon. Nou kontan ansanm avèk nou jodi a pou nou pote yon nouvèl emisyon pou nou ki se Bote Lakay. Emisyon sa a prezante pa 2 moun ki se mwen menm Tania Ulysse epi. Abraham Djinil. Avèk kiyès nap di bonsoir? Bonswa Tania e bonswa a tout fanatik Tizè Magazine yo, spesyalman avèk moun ki pral fanatik emisyon sa ki se Bwote Lakay. Nou trè kontan pou n rantre lakay ou jodi a pou n pote emisyon sa pou. Abraham, èske w kapab di fanatik yo kisa emisyon Bwote Lakay la li menm li ye? Bon, emisyon Bote Lakay lan se emisyon sosyokiltirèl k ap gen pou pase sou platfòm Tizè Magazin chak semèn. Nan emisyon sila, nou gen pou nou abòde de sijè k ap sou diferan tèm sa yo. Premyèman, nou gen pou n pale de kilti, de ar, de patrimwàn e de sosyete. Se vre ke, alò sè dènye tan, lè w ap pale de Ayiti, nou wè se sèlman k ap di aksyon de gang, nou wè se moun k ap kite lakay yo, se moun k ap kouri, nou wè se bandi k ap pran zòn. Nou wè se politisyen ki ap fè de kou mal taye, se prèske de sa yo yo pale de Ayiti sou entènèt la. Gen de imaj ke yo vann de Ayiti, byen ke imaj sa yo se de imaj ki reyèl sèt, men nou menm a travè emisyon Bote Lakay la nou vle vann yon lòt Ayiti, pou nou montre ki gen yon ansanm de valè ke Ayiti li menm li gen ladan l. Yon ansanm de bagay ki fè ke nou inik antanke pèp sou planèt sa. Donk se sa k fè nou vin ansanm avèk emisyon sa ki se Bote Lakay k ap gen pou pase sou platfòm sa chak semèn. Nan emisyon sa pou fanatik nou yo, nou pral pale de patrimwàn, nap pale de art, nap pale de culture epi sosyete. Bon se anpil nan nou depi nan patrimwàn, bon ta anpe etranj pou nou. Enben kisa patrimwàn nan ye li menm? Patrimwàn nan se yon ansanb pwopriyete ke zansèt nou yo yo menm yo kite pou nou menm kap viv kounya e nou menm ki resevwa yo Nou gen pou devwa pou n pwoteje yo, sovgade yo, pou n transmèt yo avèk jenerasyon k ap vini. Vwala, si tout fwa ou pa pou nou pa pwoteje yo, alò sa rive, m kab di ansanm avèk jenerasyon aktyèl lan, gen de bagay ke mwen m te konn jwenn, m ka di grann mwen te konn rakonte m, kounye a, timoun kounye a yo pa vrèman jwenn sa. Pa egzanp, ou pa jwenn granmoun ap rakonte timoun kont, ap rakonte yo istwa, m ka di de bagay ki te konn pase oparavan, ou pa vrèman jwenn sa. Donk lè sa pa fèt, patrimwàn sa li mouri. Donk timoun sa, timoun k ap vini yo pa gen chans ansanm avè l. Ou wè timoun pa vrèman moute kap ankò, timoun pa kouri sèk ankò, ou pa wè timoun fè lago nan nwit ankò. Donk se a travè evolisyon de la teknoloji fè ke bagay sa yo pa vrèman repete. Donk se avèk nou menm kounye a, jèn, ki pou vini ansanm avèk jan de pratik sa yo pou pèmèt ke sa yo toujou transmèt de jenerasyon an jenerasyon. Bon, m panse se sa. Wi, patrimwàn nan kapab materyèl, imateryèl, kiltirèl. M panse tout sa yo n ap gen pou n prezante yo nan emisyon an. E sitou pou sa ki gen rapò avèk kilti, nou pral pale de jwèt tradisyonèl, de kwayans popilè a, paske anpil moun depi yo wè Ayiti, yo toujou rezime l avèk relijyon vodou. ki pa sa ditou. Ladan l, nou gen ar tou. Èske w pa ka di nou yon ti bagay ke y ap jwenn nan emisyon an ki pale de ar? Bon, nòmalman, tout moun konnen lemo ar menm, li vini de yon mo laten ki se ars, ki ekri ARS, ki sinifi, anfèt, teknik, ki sinifi savwa fè. Se kapasite ke yon moun genyen pou li kreye. Kapasite yon èt imen genyen pou li kreye de objè k ap kapab pèm k ap di ki kapab enpresyone moun, ki kapab pèmèt ke moun yo kapab wè l atravè sans yo. Paske ar lan li fè apèl avèk twa bagay ki se sans, emosyon e entèlèk. Nòmalman, si yon moun, m pa, m ka di tout èt imen ki egziste kanmenm yo gon sans ki fonksyone. Sa vle di nou konnen lòm posèd senk sans jan yo te konn aprann nou nan klas pi ba yo. Nou konnen se li, lavi, lodwa, legou e letouche. Nòmalman, yon moun ki pa ka wè kanmenm l ap ka tande. Se vle di si l ka tande l ap ka tande yon mizik. Yon moun pa egzanp ki pa ka tande, ki ka wè, l ap ka gade yon oeuvre d'art, yon oeuvre d'art pa egzanp, l ap ka gade yon tablo, l ap ka gade yon pòtrè, èske ou konprann, l ap ka gade yon oeuvre ki sculpte. Nòmalman, e nou di ke art lan, li se yon bagay kòm si chak sosyete ki egziste nan le mond yo gen art pa yo. Ou konprann? Se vre ke gen de bagay ki komen lakay nou chak, alò ki komen m ka di antre yo, men nòmalman art lan se yon bagay kòm m kab di chak sosyete ki egziste li li gen. Se sa k fè, nan emisyon sila, jan nou pral pale de sosyete a, n ap wè kòman a la li enpakte sosyete a. Paske, si nou kapab gade pa egzanp lamizik ayisyèn, yon epòk se te plis mizik klasik, se te plis nou kapab di konpa dirèk. Men mentenan, gen yon evolisyon. Ou wè genyen pa egzanp, genyen trap, genyen rap. Ki kote sa yo soti? Ki jan, ki sa k fè jèn yo adopte jan de tandans mizikal sa yo? Se paske, nou kapab di sosyete a li menm, jan ke l ap evolye a, gen de bagay li pèmèt ke nou menm nou adapte ansanm avè l. Pa egzanp, Ou ap tande yon track kap pale de vyolans. Men se paske chak jou gen de sèn vyolans ke nou viv anndan peyi a. Pa egzanp, tandans sa a pran nesans Ozetazini, men aktyèlman li trè popilè ann Ayiti se paske nap viv jan de bagay sa yo anndan peyi a. E m panse nan emisyon Bote Lakay, se emisyon, nan emisyon sa a nap gen pou nou pale de tout sa yo, de kilti, de sosyete, de art, e nap vrèman pale sitou de la tendance musicale, des tendances musicales ki egziste nan sosyete ayisyèn. M panse tout fanatik nou yo deja konprann e deja prè pou bote lakay k ap rive lakay yo nan an granmoun, pa vre? Ladan l, nou pral pale de patrimwàn, nou pral pale de kilti, nou pral pale de ti jwèt nou te konn fè yo, jwe marèt, moun pa sote kòd. Bon, se tout sa yo se de bagay ki pral vann yon lòt Ayiti. E deja, nou menm fanatik, m konte sou paske Tizè Magazine renmen w e yo renmen Nou konte sou like ou, sou pataj ou e envite yon lòt zanmi pou vini abòne avèk chanèl la e konsa emisyon an la va grandi. Se toujou nou 2 a kap gen pou prezante emisyon an, menm vizaj la se mwen menm Tania Ulysse epi. Abraham Duclaire. Bon nòmalman nou konnen fòk nou enteraji ansanm avèk fanatik yo. Ou menm ki ta renmen kòmsi pou nou vin avèk yon sijè ki enterese w, pa egzanp, nou gen pou nou pale vrèman de ar, de penti, jan nou di an, de patrimwàn, de kilti, de sosyete, nòmalman gen sijè daktyalite pafwa, fanatik yo ka mande pou nou pale de yo. Ou ka di nou nan kòmantè, ou ka di nou, men, m ta renmen konnen tèl bagay, pou ki sa chak fwa gason ayisyen an fè pipi, li krache nan pipi a? Èske w konprann? Mœurs nou yo. Wè, vwala. Donk ou ka poze nou de kesyon sou sa e n ap vrèman. kontan pou ke nou prepare e pou nou vini ansanm avèk des emisyon kap vrèman fè w plezi. E si w nouvo oubyen nouvèl sou platfòm sa a, pa ezite abòne e aktive ti klòch notifikasyon an pou w pa rate youn nan emisyon ke nou gen pou nou lage paske emisyon sa a ki se Bote Lakay ou pral vrèman wè bote Ayiti. Bote Lakay.
Babay! Tchao a la pwochèn.